Konpatriyòt ayisyen frè sè m, pawòl la pale! Prezidan eli ameriken an, Donald Trump, li ka e l ta dwe voye militè ameriken, des troupes américaines, nan peyi Dayiti pou vin fè fas ak kesyon gang, kesyon bandi k ap vale teren. Nou pral ba w tout detay yo nan bon ti mamit, nou sipoze konnen Kisa kap maniganse, kisa kap marinen sou do peyi Dayiti? Yon lòt bò, nan kesyon politik pa bò isit, genyen gwo van divizyon ki soufle nan mitan Fanmi Lavalas. Manm direktwò Fanmi Lavalas lan Gen bagay yo tap tann nan men Leslie Voltaire, Leslie Voltaire, li kenbe tout pou kò l, Leslie Voltaire, li pa nan pran lòd. Konpatriyòt ayisyen frè sè m, gen yon dat limit ki bay. Gen yon dat limit ki bay, 15 janvye. Poukisa se 15 janvye? Kisa ki pral fèt nan entèval 20 desanm jouska 15 janvye? Nou pral ba ou detay, batay politik lan, li pran yon lòt dimansyon, batay politik lan, li chanje faz. Divès politisyen k ap bat lestomak yo, ki se majòjon tranzisyon an, nèg sa yo, mesye dam sa yo k nan politik lan, atoufè pase yo pa genyen, malfèktè pase yo pa genyen, Doktè Frantzlaj ki fè yon deklarasyon, Genyen de politisyen ki pran plezi antere bèt tou vivan devan lakay yo pou yo fè sakrifis pou yo ka kontinye gen pouvwa e jere pouvwa. Anpil nan yo ki nan tranzisyon an, se sa yo fè sèlman nan dènye tan sa yo. Nou pral genyen pou n fè w tande nan bon ti mamit, entèvansyon sila a kote Doktè Lòj, li t ap fè yon rale mennen vini sou sitiyasyon politik e sekiritè peyi Dayiti an, kote l deklare, gen yon men kache dèyè tout ensekirite k ap brase bil sosyete a, k ap taye banda nan lakou peyi Dayiti. Se otan de enfòmasyon n ap genyen pou n pataje ansanm avèk ou jodi an nan emisyon an. Deja m ap di w byenvini, ou sou tak 509 Tout Ayisyen Konekte, nan emisyon Moun Editoryal avèk Yanick. Jodi an se vandredi 20 desanm 2024, deja n ap swete w pase yon trè bon vandredi e sitou yon trè bon debut de wikenn. Nou konn modòd lan deja, Youn veye sou lòt, youn pwoteje lòt, veye kote w ap met pye w. Konpatriyòt ayisyen frè sè m, avan nou rantre nan telegram aktyalite an, li enpòtan pou m raple ou tradisyonèl pwojè soup joumou an. Donk e la a nou pa ret anpil jou, nou rete sèlman 11 jou pou ane e pou ane a fini, pou desanm nan fini. E premye janvye, randevou an, se al pote, se al pataje tradisyonèl soup joumou an avèk konpatriyòt nou yo, lèzòt nou yo, ki nan nesesite, ki nan bezwen, k ap tann. Petèt moun yo pa t espere si gen moun k ap panse avèk yo, yo pa t konn si gen moun k ap panse avèk yo, yo pa t menm petèt panse si gen moun ki te ka menm rive premye janvye vin gratifye yo de soup joumou an, Rive premye janvye, vin gratifye yo le soup joumou an, vin pote ti soup lan ba yo. Donk nou menm pa bò isit lan, nou konnen, nou konprann enpòtans solidarite. Nou konn sa sa vle di youn ede lòt, youn sipòte lòt. Nou konn sa sa vle di tradisyon pa bò isit. E nan sans sa, li enpòtan pou nou menm, ebyen pou nou kontinye pote kole, pou nou kontinye solidarize nou, pou nou kontinye fè sa nou konn fè. Donk, premye janvye, ebyen soup joumou an, n ap kontinye pataje soup libète an. Donk, ou menm ki vle ba nou yon kout men nan pwojè an, Jan m toujou renmen di l, gen plis benediksyon nan bay, gen anpil anpil benediksyon, anpil pòt ap louvri lè w bay san w pa atann anyen an retou. M pa konn si se sa k fè m pran plezi nan pataje, nan ede, men m pa kache di nou gen anpil anpil benediksyon. Donk ou menm ki enterese pou ba nou yon kout men ane a nan pwojè a, Pa ezite kontakte m nan nimewo emisyon an 38 96 38 19 pou nou sipòte nou, pou nou ba nou yon kout men ak pwojè sila. N ap kòmanse emisyon jodi an avèk yon enfòmasyon ekstrèmeman enpòtan. Nou genyen ansyen anbasadè ameriken an nan peyi Dayiti, E James B. Foley, se sitwayen sa a n ap gade pa bò kote m la, ebyen, pandan pasaj li nan tèt diplomasi amerikèn nan, pandan tout tan l pase kòm anbasadè peyi Dayiti, e kòm anbasadè Etazini nan peyi Dayiti, ebyen, James Foley li te enplike l jouk nan zo nan kesyon enjerans, nan kesyon e pran dè desizyon Ok, kote ke gouvèneman ameriken, administrasyon Bush a alepòk, e yo t ap rantre kò yo tout longè nan dosye politik. Ebyen, nou konnen ki batay administrasyon Biden nan, Biden-Harris yo t ap mennen pou genyen deplwaman twoup etranje nan peyi Dayiti, batay fèt se te Etazini, Ekwatè, se yo k te majòjon fòs miltinasyonal, e finalman apre anpil pale, monte desann, lòbi fèt, pwopagand fèt eksetera, ebyen yo ta pral koke fòs miltinasyonal lan nan kou Kenya. E ankò jodi an, se yon fòs ki enkonplèt, ki pa vrèman delivre machandiz lan, ki pa bay rezilta. Donk, gen lòt altènativ ke yo ap gade ki sa k ka fèt, gen lòt altènativ ke yo ap vini avèk li sou tapi an. James B. Foley, ki t ap pale Li fè yon deklarasyon ki kreye gwo sispens. Li fè yon deklarasyon, konpatriyòt ayisyen frè sè mwen, ki soulve anpil anpil kesyonman. Ki pozisyon nouvèl administrasyon Trump lan? Eske yo pral favorab pou mentni misyon Kenya an Ayiti an, oubyen yo pral panche plis vè yon misyon onuzyèn, oubyen jan James Foley di l lan, èske Donald Trump Kòm Biden pa t rive reyisi a konvenk yn entèvansyon an Ayiti, Tyonp, le pe e le devre, èske Donald Tyonp pral favorize pou genyen yon misyon etranje nan peyi Dayiti? Eske Donald Trump li pral favorab pou genyen deplwaman e misyon onuzyèn nan nan peyi Dayiti? Nan atik sa a ki sòti nan kolòn Miami Herald, m pral ba nou byen rapid e yon ansanb de detay m jije trè pètinan ok ki konsène e posibilite, evantyèl posibilite ki genyen

Ailleurs ainsi qu'à une profonde fatigue haïtienne chez les politiciens et les décideurs politiques américains. Nou tèlman fatige moun, ok politisyen nou yo tèlman pa bon, yo tèlman medyòk, ebyen menm ekip desidè politik ameriken yo, yo fatige avèk kesyon Ayiti an. A juste titre,

Gen moun k ap poze tèt yo kesyon kòman fè tout lòt misyon ki pase yo, yo pa rive stabilize Ayiti vre? Ebyen yo ta pral fè, e anbasadè James Foley ta pral fè konprann ke disfonksyònman sa a ki gen an Ayiti an, se yon kondisyon iremedyab de nesesite ki genyen, ok, pou Etazini angaje l de manyè kontini, peryodikman, an tèm de sekirite an Ayiti. Li kontinye pou l bay detay, Eksperyans li kòm anbasadè Etazini ann Ayiti, sa genyen ventan de sla, nan yon epòk kote ke fòs amerikèn yo yo t ap batay ann Irak, yon entèvansyon, fè yon entèvansyon ann Ayiti nan epòk 2000 yo, yo pa t menm panse l, se te inimajinab. Ebyen, manda l te genyen pandan l te anbasadè an Ayiti, se te fè pwomosyon pou yo jwenn on solisyon ak kriz politik ki t ap brase bil sosyete ayisyèn nan. Epoutan, si mwa apre li rive kòm anbasadè nan peyi Dayiti, te deja genyen 2 mil Marines ameriken

Donk, pandan Etazini ap fè enjerans nan politik entèn peyi Dayiti, ebyen yo te tou fè dirijan ki te la alepòk yo mennen yon batay pou evite ke Ayisyen pran bato, ok, pou pran direksyon Etazini alòske Etazini yo menm yo t ap prepare

Kalkil politik de Biden, de administrasyon Biden-Harris lan ki trè enpopilè, ebyen,